La a nou nan Ezayi chapitr 55 vèsè 10 li di kòm lapli ki se yon evènman ki kreye anwo ki desann anba e lanèj ki se yon evènman ki sot anwo ki ki kreye anwo nan matriz jewospirityalite a li di yo pa desann san yo pa awoze latè e fè dot evènman rive yo se evènman yo menm e lè yo rive sou latè nan matriz jewo e jewopolitik la enben yo fè e yo yo yo yo egzekite dè evènman yo fè yo awoze latè e latè bay Rezilta, Latè bay, Latè pwodui. Ok, se sa se sa k rele matris Egeo espirityalite a kreye, e matris anba a li egzekite. Li dwa ke lapli a lè nèj la li desann pou l vin fè pou l vin egzekite dezòd ki soti nan syèl. Se sa lapli ki se dlo dlo, se sa lanèj ki se dlo egalman ye. Se premye eleman an, premye èt vivan. Dlo sot anwo, l desann anba. Ok, donk eseye konprann byen. Mentnan, vèsè 11, li di kwa ke ensi an ètil de ma pawòl. Kiyès k ap pale la a? Le fame nou, Ayiti. Papa a avèk Pitit la, le fameux nous. Se li k ap pale la. Li di, Ensi en est-il de ma parole. Menm jan ou wè nèj la avèk lapui a ki kreye anwo, k desann anba vin e vin fè des actes, des événements géopolitiques rive sou latè, ki latè? Kontinan sa k rele Ayiti a, ki se tèritwa ki pot non Papa nou an ki anwo nan syèl la. Li di, Ensi en est-il de ma parole. Men tande kisa Bondye di de sa k pawòl de, de, de ma parole qui sort de ma bouche. Puisans Bondye k pa janm pèdi batay la, se lapawòl ke li ye. Kisa kisa k lapawòl la? Se egzakteman sa m ap di w, sa m ap, tout sa w wè m ap pale w li sòti anndan pawòl Bondye a. Ponyèt ki pa janm pèdi batay la, se egzakteman sa l ye. Li di kwake ensi an ètil de ma pawòl, ele de ma pawòl ki sò de ma bouch. Lapwisans de konfreri sa a ki mistik sa a ki ki ki toupwisan sa a ki fè konfreri sa a ki fè konfreri sa a pa janm pèdi batay ki fè konfreri sa a sipèpwisans Se la pawòl ki sòt e ki sòt de la bouch de Dye. Se la pawòl ki apa ki ki se Bondye ki apateni a Bondye ki sòti nan bouch li. E sa l di w. E sa k fè l te di Jozye nan Jozye chapit premye vèsè 7 a 8, Kontinye kite pawòl mwen an kontinye ap pale, pawòl liv lalwa a ap pale nan bouch ou, epi ke epi ke pèp la toujou ap tande pawòl mwen an pou ke lavi etènèl ka ap rantre nan yo menm. Nan Jan chapit I premye vèsè 12, li di konsa ke, Tout sa ki tande sa m ye a, Ayiti, ki se pawòl vivant e efikas la, tout sa ki aksepte pawòl mwen an, ki kwè ladan li, m ba yo pouvwa ankò pou yo pou yo tounen nan pozisyon inisyal yo, pou yo vin manje nan lab de vi a ankò, yo vin tounen otomatikman dè ekstraterès, yo vin gen sa yo rele limòtalite, yo vin gen sa yo rele lavi etènèl. Èske w konprann? Li di, Ensi an ètil de ma pawòl, de ma pawòl ki sò de ma bouch, Ezayi chapit 55 vèsè 10, èl ne retourne pwen a mwa. Li di w, menm jan ke lapli a sot, sot anwo l desann anba, pou l fè, pou l fè jèmen dè zafè, lè Bondye voye pawòl li a desann vin akonpli dè evènman jewopolitik, li di li pap, li pap tounen, tounen monte vin jwenn ni ankò. Epi kounye a w pral, ou pral, san l pa fè kisa? Enben gade pou w wè sa l di nan vèsè 11 lan. E, e, ok, sans avoir exécuté ma volonté, e akonpli mè desen. Sa sinifi ki sa? Lagè ou wè k ap fèt ann Ikrèn nan, se pawòl Bondye ki te site anwo, epi li vin kreye lagè ann Ikrèn nan anba. Kèlkeswa sa ou wè k rive, se pawòl Bondye a ki pran nesans anwo, epi li vin egzekite anba. Mentnan, lè pawòl Bondye a sot anwo pou l vin egzekite anba, anpil fwa, pawòl Bondye a konn defòme pa pitit Satan yo. Lè pawòl Bondye a sot anwo pou l vin egzekite anba, Fòk pa gen malfèktè k ap kay lè pawòl la sot anwo ki pral defòme pawòl la. Ann ban yon egzanp ki senp. M ka di w, m mete 10 moun chita la youn sou kote lòt. M vin nan zòrèy yon moun mwen di l yon bagay, letan pou pawòl sa m te di l la m di l di moun ki bò kote w la li. Epi chak moun ap di sa k te di a. Letan pou pawòl la soti sou premye moun nan pou rive sou dizyèm moun nan, pawòl la gentan defòme lontan. Paske chak moun chak moun nan chak moun di sa yo tande a. E sa m te di avèk premye moun nan. Li gen yon bagay ke petèt li pat sezi, li pat konprann, li di li dil de manyè defòme a dezyèm nan, epi lap defomi, lap defomi jiskaske dènye mo n nan rive, wap wè ke sak te di a, sa premye mo n nan te andan li a ak sa dènye mo n nan vin di a, se de bagay konplètman diferan. Se egzakteman sa. Lè pawòl Bondye a sot anlè a pou l vin aji, si se pitit satan yo nan òdre mistik pa yo ki sezi sa pawòl Bondye a ye, anben yap chanje tout bagay. Ann pran egzanp ki senp. Ann gade relijyon yo, relijyon yo kap plen tèt nou, ann gade inivèsite a kap plen tèt nou a kaka. Eske sa ke yo ansenye nou yo se sa Bondye ansenye non. Nap pran bèt sa ankò ki rele Jacquelin Haiti revolisyonè a ki dou konsa ke konesans, konesans di byen e di mal la, sak soti anatèm ki soti nan lanfè a, inivèsite a, relijyon an, li pi enpòtan ke kwayans nan sa papa m ye a ki se la parole de Dieu. Li dou konesans pi enpòtan ke kwayans. Kote ke l bagay an tenten sa ke l repete a? nan relijyon an, nan inivèsite a. Se relijyon e inivèsite a ki defòme sa Bondye ye, ki ban nou yon pakèt lòt tenten. Anpil fwa lè m ap pale, nou wè ke m ap montre nou men ki kote ke malfèktè sa yo fè sa yo rele, kòm m te ka di sa, manipilasyon anndan Bib la, pou ke definitivman yo fè nou kwè nan Satan, olye ke nou kwè nan Bondye, pou ke nou, pou ke yo fè zorèy nou tande yon lòt tenten, olye de sa, olye de pawòl, de bòn pawòl de sipèpisans, de pòn, de bòn pawòl de, de di, e, de limòtalite, de bòn pawòl de lavi etènèl, de bòn pawòl dekstraterès ke papa nou te voye ban nou pou vin kreye, pou vin re, restore nati ekstraterès ke nou ye a lakay nou, sa li ye a lakay nou. Donk e sak fè ke jounen jodi a nou bezwen sispann tande malfèktè ki nan relijyon yo, malfèktè vodou vodò yo, malfèktè katolik women yo, malfèktè katolik òtodòksus, malfèktè lislam, malfèktè boudis, kèlkeswa relijyon ke gen yo sispann tande yo. E sa Bondye di w, Ensi de ma pawòl ki sò de ma bouch, li pa li pap e li pawòl mwen ke m voye desann, li pap tounen vin jwenn mwen e sa Papa nou di anwo nan syèl la san ke l pa egzekite tout evènman jewopolitik kel gen poul fè yo. Kounye a m pral pale nou de yon nonm ki rele Jergens. M te pale nou de li deja. Info Magazine 3 pwen zewo avèk Var Studio. Met Jergens, yè l te fè sa yo rele yon live sou Info Magazine. M konn pran tan pou m tande l. Apre sa m di misye konsa ke misye ap pale de de la Frans 21 milya ki bezwen bay la. Epi misye ap di konsa ke la Frans pap janm ban nou 21 milya, si l ap ban nou men kouman l ap ba l ap ban nou li. Kounye a m te fè yon kòmantè m di misye bon m di yon bagay ki gen. Kounye a la se ou menm ki se Bondye anwo nan syèl la e nonm sa k rele Jergens la. Ou se Bondye anwo nan syèl la? Se ou ki deside ke kòman ke definitivman ke yap bay li e kòman yo pap bay li. M di de ki dwa ke wap pale de jan wap pale a. M di pou m di w yon bagay ki en chè ami. Sa k rele ayisyen an, nou pat janm te repibliken nou menm. Se ekstraterès ayisyen ke nou te ye. Misye lè misye li kòmantè m nan li di m ake nou te ekstraterès ayisyen men m pa konprann. Se nòmal pou Jègenns pa konprann paske l son sèpan. Li pa pitit Bondye. Si l te pitit Bondye, sa m di a ta sipoze e pèse kiryozite li pou l al eseye konprann egzakteman kisa m vle di. Paske li abòne sou chanèl mwen, li abòne sou chanèl sou chanèl tiktok sa, li abòne sou li. Jègenz abòne sou li, men lè m di w antre nou se ekstraterès ayisyen, li di konsa ke l pa konprann pou ki rezon. Paske l pa, li gen tan pou l ap reflechi nan inivèsite a, li gen tan pou l ap reflechi nan katolik womèn nan, menl pa gentan poul al tande sa kap di sou chanèl sa ki ta ka sove lavil donk li dim li pa konprann em di misye konsa ke se pat repibliken ayisyen ki te fè ki te fè lagè de lendepandans la se te ekstraterès ayisyen ki te fè li li di ou li pa konprann e pa fòsel konprann li pap janm ka konprann paske se pitit satan ke li ye malgre tout sal tande malgre tout sal wè lap stil pa konprann paske lap prefere kwè pito nan repiblik dayiti a aprè sa mdil pa banm non bagay chè ami Kòm m wè ke w pa konprann, m ap eseye eksplike w. M di w, banm di w yon bagay genyen. Lè w wè yo di w se la ou, la Frans te pran lajan sou ou, a lepòk, se te la Frans ki te la tèt de Lewòp. Menm jan jounen jodi a, se Lèzetazini Damerik ki se la tèt de Lewòp. La Wòm antik, li te gen ladan li Itali, e answit li te gen sa yo rele la Frans, answit li te vin gen Langletè, la Grand Bretay oubyen Wayòm Ini, answit li te vin gen Lèzetazini. M di chak chak fwa lè w wè yo di w nou te goumen kont Lafrans se te kont Lewop antye ke nou te goumen paske Lafrans se li menm ki t ap ki t ap dirije lòdre satanik sa a ki te ki se gouvènman katolik womèn nan se te Lafrans ki t ap ki t ap domine lè sa a se paske se Lafrans ki t ap domine ki fè w wè an Frans gen yon bagay yo rele w Notre Dame de Paris ki se ki se kaj Babilòn Lagrand sa a lòske Lafrans t ap domine le lè k ap domine lemonn antye pa katolik womèn nan. di se pa Lafrans sèlman ki dwe nou, se tout kontinan ewopeyen an nèt ann antye ki dwe nou, pa Lafrans e pa pa la Wòm antik ki t ap domine lemond antye alepòk. Se tout mond lan ki dwe nou, men spesyalman Ewòp, paske se sou rèn blan ewopeyen yo ki t ap dirije pa Lafrans alepòk, eksetera. Malgre sa, l pa konprann pi rèd. Si w wè m ba w tout eksplikasyon sa w pa konprann, sa vle di ke ou ou s on pitit fènwa e ou ou la pou mouri nan fènwa. Donk, m pa pral fòse pèsonn mwen pou yo konprann. Kisa Bib la di? Pitit mwen yo ap tande ap tande vwa m, y ap obeyi. Men si ke si ke ou ou wè gen de seri de eleman ki tande vwa Bondye k ap pale nan mwen yo pa obeyi, sa vle di ke non yo pa ekri nan liv de vi a. Sa vle di ke se Satan ki te kreye yo anndan vant manman yo, e pa t Bondye ki te kreye yo. Donk, piske se sèpan yo ye, pa gen yon ka fè, pa gen yon ka fè pou ke yo kapab, yo kapab santi yo byen nan nati pa Bondye. Y ap toujou, y ap toujou prefere kwè mansonj, lòbèy, tenten ke Katolik Women nan te bay. Enben, se eleman sa yo k pral mouri lòt semèn nan. Yo tout pral mouri. Paske, eleman, eleman sa yo ki gen nati papa yo, Satan, lakay yo, p ap ka rete, p ap ka rete dòmi leve nan mitan nou. Se, se entèdi yo ye. Bib la di ke kèlkeswa, kèlkeswa eleman ki te entèdi nan mitan nou, Gon sèl langaj nou te dwe pale avèk li, se lè se raj, kolè nou, nou te sipoze pase sou yo menm pou nou te bwa kale yo, ebyen yo tout pral bwa kale. Osi senp ke sa. Gen genyen ki di m konsa ke m rete dèyè yon kamera, m ap fè, m ape fè moun menas. Ou panse se menas m ap fè w? Kite lè a rive w a wè si se menas m ap fè w. Kite lè a rive. Lè sa a w a konnen egzakteman si se menas ke m ta fè w. Pa gen pwoblèm. Oke, osi senp ke sa. Mentnan nan Som 82 vèsè 6, 7, 8, m te ka li l pou nou men m pa li li a chak fwa. M panse ke nou ta sipoze gentan konprann li. Ok ayisyen se ayisyen nou menm e papa nou ayiti li dwe konsa ke pouvwa la k pa janm pèdi batay la se la pawòl e la pawòl se kiyès li ye se te la pawòl ki te fè ki te fè sè ki te fè chè la pawòl se Bondye e Bondye te vin pran nesans sou latè pa Yeshoua enben Yeshoua te vini li te li te li te li te kreye konfreri a ki se gouvènman Bondye a sou latè li te edike yo li te fòme yo e nou wè ke lòske li te fin ale menm Pyè sa ki te pè anpil ki te renye l twa fwa W ap wè ke se de jou de la Pannkot nan Ak chapit 2, w ap wè Pyè te kanpe, e Pyè te pale antanke antanke chèf konfreri a, volonte Bondye ki te ki ta ki te sot an wo a, li t ap fèt anba pa Pyè. E w ap wè ke katolik women nan te touye e Pyè avèk tout lòt e tout lòt konfrè li yo ki ta ki ta ki ta ap fè volonte Bondye fèt sou latè. Nou tout Ayisyen yo ki te nan tribi Jida te kouri, nou te vin kache ki kote? Nan Ginen an la kote wè m ye la a Etazini, Kanada, Meksik, se la Ginen an. Se sa k fè Jan Jak e sa k fè Jan Jak Desalin te fèt nan Ginen an la a, paske Jan Jak Desalin Se tribi Juda ke l ye. Se nan pèsekisyon apostolik dan lè ane 70 e jiska lane 100, se lè sa ke tout ekstraterès ayisyen yo te kouri kite zile Ayiti anba pèsekisyon nèg nwa, afriken ak blan ewopeyen yo, vodou ak katolik women nan. Ebyen nou tout te kouri vin nan Ginen an la a, nou te vin viv nan mitan nèg nwè afriken yo. Mentnan, lòske definitivman nou te rive la, enben yo te fè pèsekisyon nan kò nou pi rèd kèlke ane apre, yo pral kòmanse pran nou pou y al mennen nou al esklav tout kote. Al esklav o Brezil, al esklav tout kote. Nou pa t janm soti ann Afrik sou bato pou n te rantre la. Afrik la, se te kote w wè m ye la. E Kanada, e Etazini, Meksik, se sa k te Afrik la, e sa yo te rele Ginen an. Se sa ke yo te fini. Se la ke nèg nwa Afriken yo, se la ki te rele Kemet la, se la nèg nwa Afriken yo te bay nou. Gen yon, yon konesans ke m gen aktyèlman la, k al nan Fò Ejip la, lotbò la, l ap fè yon pakèt foto. Misye di konsa ke li, li, li, li nan, li, li pran randevou ak listwa. Misye se yon bèt. Si w wè sa, se yon, se yon pitit Satan. Malgre tout verite kap pale, li konn tande map pale, men li toujou panse ke Ejip lotbo a se te Ejip ke yo te di nan bib la, alòske Ejip nan bib la se la a sou eta Texas la kel te ye. Moun moun e le e endividi ki se kou ki se koulèv ki se pitit satan yo, menm si verite a pale nan zòrèy yo chak jou, yo pap janm kwèl yo pap janm tandel. Yon lòt video.